Sa t gen la kiko? A ba nou patron, sa t gen? A,
msye m pa renkontre avè w menm non nan vil la. Monchè, depi semèn pase la, kòm m te di w deja ke m t ap sòti, men lè m te antre a pwoblèm ki genyen, m pran blokis nan wout. Ou te di m kraze telefòn ou m pa ka jwenn ou non sou apèl. Lè sa a telefòn mwen dichaj, lapli ap tonbe. Epi machin mwen vin an pàn ankò, an pat gen sa w konnen ankò. Pann bouji et. Bagay sa m te fè non sa gen yon bagay yo.
Ah bagay dwòl nèt kap pas. Monchè m pran nouvèl bagay yo wi.
Monchè nan moman m tap tann ou yo malerezman ou pat prezan. Wi. Malerezman m te pran lari vre bon. Gen yon randevou nou tap rankontre tèl kote. Wi. Bon.
Lè m rele w, m di kèk pwoblèm ki fè w pa t konn fè bagay konsa. Non, ou konnen, m t ap fè pye kout vre pou m te rive wè blokis lan eplis ankò vin gen pàn bouji an, ou konnen lè m al fè echanj, sa vin gen menm tan. Sa vin gen menm tan. Apre sa, kòman mouvman yo ye? Bon, mouvman yo la, ou konprann. Men m ta pase, patwon avan sa, m ta pase, lè m pase nan gran ri an, m wè yon moun tankou Titid, avè yon nèg grantotè. A, a palan de sa, e premye pawòl m bat bravo la. E vre. Nan menm moman an m te gen randevou ansanm avè w la. Lè m ap rele w m pa ka jwenn ou. Lè m voye je. E ti ti mwen kap pase wi avon lòt patnè Men malerezman m te gen randevou avèl menm mo menm jou a Patnè w bout pantalon mwen l te gen sou li Li menm? Aah m pa di w M te wè l Monchè M di si w te la w tap ede m nan konba sa Paske mwen sèl m pa tap kapa Ou te ka menm mare misye A palan de sa ankò Gen de dam ki vin ban m levanjil pandan mwen chita sou machin
Levanjil patwon? O!
Moun sa yo pa etire mete fòk mwen li fòk mwen konvèti nan menm moman. Men sak pase wap asepte kris? Bon
Mwen menm m pa kache kote m konn ki kò.

E tout nèg yo ki te nan deal la ansanm avè m nan, nèg yo fann, m pa ka jwenn yo. Bon, bòs Roro, misye fann.
Tankou bè? Bè.
Lòt bòs nou te fè rankont ankò a, ki t achte m a dezyèm machandiz nan men m ankò, fann tankou bè. Oouch! Rele moun sa yo m pa ka jwenn. Sa kap pase nèg? Bon kounya la mwen menm refleksyon pam nèg kòmanse gen lajan vre wi monchè mwen cheme m pran li kòmanse banm lajan men lajan pote m chalè e pou chalè a pa tou ou konnen pap pa gen chalè anba youri a sitou lari a la lari a mwen an ti jan lari a pi jimil e mwen menm M renmen pou w ta ban m yon ti konsèy, pou w ta mete m nan chemen paske ou menm se yon nèg ki gen konprann ou ye. Ou konprann? Mwen menm m pa konn pou refleksyon pa w, refleksyon pa m. Bon jodi a menm si m te wè levanjil sa yo a, m ta di yo priye m mwen.
Bon, mwen menm sa m wè levanjil la l bon wi paske. E kòm depi m tap sòti lòt jou, sòti m sòti an, m pat vle ba w pale laverite, s on dil m tal pase ak yon nèg.
Wap fè bagay ankò chè. Wè bagay la bon non. Monchè s on dil m tal pase ak yon nèg. Monchè! Gon nèg ki rele ti mayi dèyè a. Gwo non ti mayi wi. Ooh! Patwon!
Chante misye fè nou jwenn nan bal mwen paske m pa pran bal. Depi w mete nan bas ya la l ap ple ple. E paske mwen menm m pa ka di w se te se te ansyen yo ki mete bagay sou mwen paske m pa pran. Monchè nèg m t al pase di la yo la misye mouri. E sa fè m te di w de tout fason lè m rankontre avè w fò m met lide nan tèt ou. Kòm ou gen te vin nan lide a Pa gen yon sèl bagay patron si wè w ka pran kris lan ou mèt pran l paske mwen menm levanjil la pa devan fas mwen non men si ou se patron m n ap fonksyone ansanm m ka pran ti kras menm si si l bon m ap rete si l pa bon tou m ap vire kò m. Wè sa l ye, sa l ye. E pa twòp, w ap pran levanjil la? Bon,
m gen panse sa. Ou wè m pa kache pale w, m di w jodi a menm depi m m ta fè yon kout avè dam yo m ap fè yo touye m mwen. Ou konprann? Enben, de tout fason, medam yo, depi se Bondye ou vle asepte, m rete kwè w li pa janm twò ta. Lè w vin gade medam yo ka sou wout lan la menm. Paske?
Paske nou. M sonje se yon lè konsa m te kwaze avè yo lè nou ta pral bò Barikat Lalobo a. Byen petèt se lè sa yo toujou ap mache preche levanjil byen petèt yo ka parèt.
Bon, m kwè depi se Bondye m mete nan mitan kòm premye, m kwè yo ka sou wout la. Ann gade pou nou wè patron. Nap poze nou. Eske
gen lajan bon se vre. Jan map fè lajan la lajan ka fin gen lajan gen trop epi pou tem chal. Monchè mwen
lide sa yon bon lide li paske. Mdo lòt nèg la mtal pase dil la avèl la chante fèm jè chante pal mwen menm se pase mdo ansyen yo pa wè te ansyen yo ki tankou boukannen. Pou ou pa dim bagay konsa non pipo. Ah sa m wè m te mal alèz m di w men sa vle di m pa konnen te se pa Bondye kap deklare se te mwen pou m fon sòsye men sa fè m oblije m pa m di m pap kache jodi an paske lavi a l bon se vre gen lajan men pa tout ki lajan.

Kòm m tap di w piga ou kòman sitirasyon an ye. Wi patron. M tap di w otre jou 2 medam sa yo te fè yon kont ansanm avè m yo tap vini levanjil la.
An se moun w tap pale a? Wi. O, bon m pote eskiz mwen.
Men.

Jezi papa nou an te mouri pou nou. Jezi te mouri pou nou. Li te ba nou lavi. Banm referans lan kot nou jwenn sa.
Monchè lè tout fwa nou fin pale gen plis bagay nou ka di. Nou ka di. Nou ka di. Non paske si nou dim gon moun ki mouri pou mwen fò nou dim ki kote nou jwenn li. Non tande.
Si wap ale nan liv Matye a lap baw tout kote Jezi tout chemen kòman lavi Jezi kris te kòmanse kòmanl fini. Sa vle di depi nan liv Matye chapit premye a, la wap kòmanse li, wap jwenn tout istwa de lavi de Jezi Kris. Ebyen, se menm moun sa ki te mouri, li aksepte krisifye pou nou, jodi a li kite menm tras sa pou nou pou sou nou. Sa vle di m panse tap trè trè enpòtan si jounen jodi a nou te ka pran sa, pran sa o serye, li tap trè trè enpòtan pou nou. Kèt!
Sa w di a li tap bon vre.
Se lavi a ou pa konn kot lap lage w. Nan moman sa yo nou te sot nou pase yon pakèt peryòd.

Mwen menm depi m piti mwen menm m leve ak tout pwen m gen pwen sa vle di si m konvèti èske m pap kite pwen sa yo? Nòmal ou sipoze bliye yo. Ou sipoze bliye sa yo. Pase pi gwo pwen an se Bondye. E Bondye l ye wi.
Bondye.
Bondye. Pa gen pwen deyò a. Paske mwen menm lè m nan lari a vagabon pa ranse avè m. M pa manyen anyen frèt, m pa pran bal, m pa pran anyen. Non Bondye l gen. Paske si m vin al asepte Jezi m pa ale m pran bal aprè. E pa pran k fè w pa pran se Bondye k kanpe pou ou. Bondye espanye w.
E pa prenk boo.
E pa prenk. Ki prenk? Sa k boo prenk?
Patron sa ap di a vre wi. Bon yo menm yo fè travay Bondye a deja yo konn sa Bondye ou konprann nou menm nou konnen e pitit Bondye nou ye men yo menm yo etidye la bib yo. Men tankou lè nan legliz y ap ba nou kòb. Bon
E ann pa swiv de sou lajan. Lajan pa itil anyen. Lajan e fle li. Ann gade sou pwoteksyon Bondye ap ban nou an. Anba tou, kòm ou te di, kòm ou te di wap asepte Jezi, ou menm asepte Jezi. E ou menm?

Epi ki kon fò yon sèten tou wi. M konn tande gen moun y ap di konsa. Kèlke swa, kèlke swa. Tande, m konn tande gen moun y ap di konsa, lè yon moun konvèti, ou pa ka gen 2 madanm. Ou pa ka gen 2 mennaj. Sa vle di kounye an l ap.

Nou menm menm nou wè kap fè sa la jounen jodi a demen si Dye ve e Bondye ka mete nan nou menm e mi pèmèt nou rad si rad pa ka ranpeche ou pou al legliz nou ka fè tout bagay Bondye ap ede nou nou menm tou nou ka chwazi nou ede pou fè wout la se sa nap di sa nou panse mesye bon mwen menm map aksepte pou nou priye pou mwen si e kelke swa nou gen dwa priye pou mwen jodi a menm lè nou wè nou al legliz souvan.

Pou de mesye sa yo ki aksepte Jezi e konsa ou va kenbe yo nan bra ou, ou va pwoteje yo Seyè, kondi chemen yo dwat pa kite yo tounen nan mond lan ankò Seyè, pwoteje yo Seyè, ba yo sa yo merite pou yo pa gen lide mond lan ankò Seyè, lonje men ou sou fanmi yo, touche yo Letènèl, lave kè yo, ba yo lonè ke yo merite Papa, e konsa yo va kenbe men ou ale net Papa jiska lafen.

Si depi nan vèsè premye a lap diw tout lap pale w de lavi de Jezi Kris wap wè ekzanp.
Se ton plezi. Mèsi anpil. Ou rete ak Bondye?
Ok. Ok frè m. Bondye beni nou. Bondye beni w frè m. Ok sè. Mèsi.
Jesi, Tati, kòman w te konpòte w lekòl la jodi a? Byen, te gen ti moun ki t ap fè dezòd men mwen m pa t fè dezòd non. Envè, ou travay byen? Wi.
Ou manje?
Wi, m manje djogwil, m bwè lèt. Ou konnen manman m toujou achte bagay sa yo pou mwen. Manman w dòmi? Non, li li wi.

Avan yè m tande gon moun ki wè m nan sant lan oh mesye a gen pou l vin m di ki kote oh l ap vin nan kay la li bezwen wè pitit la li bezwen wè konèt li yon seri de bagay k ap pale. Depi w wè sa li pale kòman w pa dakò.

Mwen, reskonsablite a vreman di, Jesi komanse ap gran, bon, li ta renmen pou l viv ak papa, manman. Li sa, li pa konn mande w pou papa l tou? Li toujou di sa, men li menm,

Ok bèl moun. Ala mwen konn ap lite. Mwen wè w jere bebe a wi, m kontan sa. Baby, e manman k gen pitit, si m ta mouri mwen k tap mouri. Non men se ou, se ou k te mete m deyò a la mal. Ta gen dwa gon moun li fon ba ou ka, ou te ka pale avè l pou l chanje. Wi, ak plezi. Bon an toulè ka lè sa a te pase a, ou te pase, ou te aji twò mal. Ou wou gwo vant, prèske akouche epi w met, chwazi mete m deyò poutèt yon fi bòlèt ou te jwenn. Jounen jodi an, ou pa konnen kòman lavi a te ka vin ye pou nou. Bon m pa konnen sa w panse, m vle retounen nan kay la e m vle tout bagay a repran plas yo jan yo te okòmansman. Ou vle tounen nan kay la, m pa gen pwoblèm ansanm avè w. Kay la e bon li ye. Ou vle viv viv ak pitit ou.
Ak madanm mwen tou. Ak pitit ou. Epi se kaka mete ansanm ou tounen. Ak madanm mwen. Men. Jan te konn kontinye a m pap ka dakò konsa. Bon mwen vle m pa konnen sa m si li pa di bagay sa nan tèt mwen pandan se tan m vle retounen nan kay la m vle tout bagay chanje e m vle konvèti tou. Li t ap pi bon toujou si w te konvèti pè ou ta ka chanje. Ou ta fè m kontan tou? Wi mwen sa nan tèt mwen depi otrefwa m ap panse ke pou m soti kote m ye a

Si m te gentan asepte Jezi kòm Sovè pèsonèl mwen, sa pa t ap nan tèt mwen. E emosyon pa t ap pote mwen. Mwen se pa chèche yo t ap pran pou ou. Non, yo t ap m pa vle bòlèt tou. Se bòlèt la k te mennen plis. Mwen pa t vle bòlèt pou pil kòb, pou fè tout bagay sa yo. M pa t wè kòman si m ka rele mesye a la. M te gen yon frè levanjil mwen. Li gen kèk sèvant avè l ki konn ap m wè kòman m ka jere sa. Sa kap fèt la frèm? Nou anfòm wi frèm. Nou pa wèm, m rele w la pou yon gwo travay wi frèm, m pa konn si wap si w ka sou disponib nan lè a.
Monchè nan kay la ou konnen m de yo te mete m deyò ladan l m ye la. Ladan l m ye la bon m vin wè pitit la m wè pitit fin gran. Daprè kalkil m fè la, m vle m vle fon lòt chemen. M konnen chemen w te fè a, m vle fè menm wout ansanm avè w. M te rele w la pou w te pase pran sèvant yo, pou w te tou vin bay vin vin met Lemaji la nan kay la.
Yon rate monchè, si w ta rele m pou m vin fè l, nou ta fè gwòsè travay sa a. Non, pase lapè, m vle lapè, m vle vle kontinye fwaye a.

Bon m rele w la e pa pou anpil tan Bon ou konnen yè m te rankontre avèk sekirite m nan sekirite kikong Bon e sitirasyon an vin egzajere nan moman paske m wè tan an nan avanse t ap fini Bon M kapab di ou konnen e bòs mwen ye. Bòs dilè, vann machandiz, e e sa yo m fè. Men, nan moman yo m vin wè e tout bòs yo ki t ansanm avè m nan, bon, yo ret konsa yo fann. Yo mouri. Bon, m pa ka di si yo mouri, si yo pa mouri. Paske m rele yo, m pa jwenn yo, bon m pa jwenn prezans yo. Men kounya mond lan mond lan fini kounya la yo sak pran levanjil yo pran levanjil pa gen anyen deyò ankò. E depi e dilè ou ye e sa w jwenn deyò a se pa w. Mwen pa konn sa e lavi ou lanmò. E semèn ki te pase yo m te rankontre avè 2 sè levanjil yo te eseye ap banm levanjil la m pat vle asepte yo. Nan moman m te di m pat disponib men nan moman sa yo a

Yo lajan, yo lajan Bondye paske yo al nan dyab male m fè yo. Li te mèt menm. Se machandiz. An ti bandi sa.
Ah, m pa di, m pa di. Ou di? Oh oh. M pa di. Etan pou yon gwo bòs ou ye. Oh! E wap, wap, wap, wap, wap tire sa kanmenm wi. Menm lè nou pa rankontre jodi deyò a. Ah, m vin la, m vin la, m vin pèdi tan pase jan w di sa. Ah, wap pèdi tan. Wap jwenn, wap jwenn.
M pa m pap jwenn lajan plen katon plen kòb wap jwenn katon pa janm pa gen kòb men yo mal pou yo sòti m pap eseye di w ou pap jwenn paske e konnya m ka ba w yon kat lè w bezwen rele m kèlkeswa m pa deyò ankò men m ap ba w yon kat dekwa lè w bezwen rele m pou w rele m ou konprann. Paske bagay konsa yo ye. E kenenpòt sa ou bezwen ou mèt rele m. Ou konprann?
Kat la mal pou soti. Kat sa ou jwenn nimewo m ladan l. Enben ok dakò. Ou bezwen rele m ou ka rele m.

N ap toujou kominike. Sa pa di m asepte Jezi pou m moun deyò a, pou di m bal di, m bal konplekse lavi m. M ka jis nou fè rankont men m esplike w kòman vi levanjil la ye. Epi ou ka pran menm chemen ansanm avè m.
Byen, m e pa nan bonè. Kòman e pa nan bonè? Nan bonè m poko ka pran levanjil nan moman sa yo la.
Lè w ap pran l la se pa mwen k ap di w pran l. W ap wè konsa w pran l. M poko ap pran li paske.

Li te nan dilè a tou, li te nan dil tou. San l pa di m nan anyen. Li pa bay yo bon. Anben lagay ou.
M pa di l anyen.
Wè ou konvèti vre, ou tann ou konvèti vre ou. Ou pa mete m nan dil la mwen m ta ka rale yon bidjèt tou. A!
Wap jwenn li, wap jwenn li. He he he! Alon, bwè sa, bwè sa, di.

M gwo lè m pre menm pou kri. E lap pwoteje fanmi ou lap pwoteje ou nan. M deja pwoteje bondye pwoteje m kot ke je te ka pwoteje m. E m swete ou pase yon bòn apremidi epi tou pa bliye rele m. E map baw bon ti pawòl nan levanjil la tout sa map jwenn map baw. Papa de sa m te ye papa.
De ki ou te ye? De tout. Eey de dat tout bagay. Mwen pran levanjil.
Bondye beni nou wi.

depi Bondye kontan chemen m pran an e m konnen Bondye gentan asèpte m deja enben ok dakò men ou menm m ta swete ke ou ale lakay ou al reflechi ke deyò a pa gen anyen ou konprann paske mwen menm m konn fè M konn fè kòb vre deyò a men kòb sa yo se chalè yo pote m. Mwen menm m ann dèyè toujou m mèt mache. Pa dekouraje Titi. M la m pap dekouraje. E w ap pli bèl nan lèzon sa. A mwen m bon la m santi m alèz m santi m rilaks la. W ap pli bèl.
M ta swete ke w pran levanjil la. M renmen ti bòs ap preche la. Ap preche. Sa a fre nèt. Ti bòs yon gwo bòs kounye a l ap preche m bay pran levanjil. Mwen m repanti. Wale man fò bay sa yo pa enterese m. M repanti. Bay sa yo pa enterese m. Ale. L ap enterese w wi. Li pa enterese w nan moman kounye a la l ap enterese w. A te m konn sa m pou w koze ti bòs la ban m. Koze kèk bidjèt la ban m kèk plat a la ban mwen. Bon men m ba w kat pou w rele m.
Kòb. Anpi se rele vin rele min banm levanjil. Ken baw kat pou mwen. Gadon istwa mezanmi kotem trouvem la. Mesye ooh. Mwen konn nou genlè konnen mpa gen travay mfè lakay mwen.
M kontan wè w al ak Bondye. M konn mesye ap banm kob. M konn mesye ap jerem. I relem pou i banm levanjil. Ah M tou nan moman sa la e levanjil kap mennen. Depi ou pa asepte Kris nan lavi w, ou pap janm anyen. Gerard ou pa manyen wè. M kontan wè w Titi. Mwen son afè k te genyen avèm. Wè depi ou pran levanjil wap pi bèl. Ki levanjil la m pa bèl?
Bèl ti jupe sou ou, bèl ti kosaj. Epi bay sa yo nan tèt ou wap wap al vle wè yo wap etire yo. Kounya kounya wap banm prèch kounya gadonm pa fèm byen ee alonjman pa fèm byen. Wap pi vèn toujou. Sa pou riw an ti bòs m ale tchaw. Dakò. Ok. Mesi Mika kòm m te rele w mwen kontan sa ou vini rann mwen sèvis la bon. Pitit fi m, zanmi m. Ou konnen madanm nan? Bon, mwen vle bay ti rès la ak Bondye. Se vre m te konn jwe vòlè, sa mete divizyon nan kay la, fè kite m kite kay la onzan apre onzan lanmò pitit lan. Men jodi a m vle repanti pou m bay Bondye ti rès la pou m ka fè wout la, pou fwaye a ka kontinye. Chè se pi gwo chemen e pi bon chemen ou chwazi la jodi a. Paske m te konn nou te pale, nou pale plizyè fwa de sa men Se pat ko volonte bon Dye. Se pat ko volonte bon Dye pou w te asepte. E m kontan anpil sa tou paske la m panse fwaye a pi byen mache. Wi. E la va gen vi nan fwaye. Plis konfyans, plis respè tou. Reyalite. E konsa li ye. E nou pap pèdi tan paske nou te nan lari ou konnen. Fò nou la pou fè travay la, fò travay la fèt. E m panse sè Micheline ap chante yon chan pou nou. Avan sa tou m pa konnen si sè si dam.

Nou jwenn tout moun ki kache egzakteman anba zèl Bondye, ebyen moun sa yo pa gen pèd pou yo. E pa gen anyen ki ka rive yo, pa gen malè ki ka rive yo. Se sèlman aji fwa nou. Sa nou pral fè la a, m panse se pi bon chemen an. Se sèlman kenbe fwa nou, konnen sa nou fè a se pa pou jwèt li ye jodi a, kontinye panse avèk Bondye, epi konsa m panse fwaye nou ap mache jan nou panse l la. Amen se la fwa k fè tout bagay si jodi a nou te gaye e nou vini pou nou resanble ebyen m panse Bondye dakò ak sa e bon kòm nou plizyè nou pap ka nou pap chwazi mete men nan sèlman n ap enkline nou koupe tèt nou pandan ke mwen menm mwen pwal priye e ke Bondye pou Bondye kouvri mezon sa. Pè etènèl nou diw mèsi Senyè pou gras sa yo akòde nou chans nan lè sa nou rive nan fwaye sa kote nou konnen te gen anpil pwoblèm anpil difikilte men jounen jodia ki pran desizyon pou sèvi ou menm ki di pa gen moun ki pran desizyon pou sèviw kap soti wont e nap mandew papa ke sentespriw ke gras ou desann anndan fwaye sa e ka beni fwaye sa Ke chak chak grenn bagay, chak sa k ka va fèt nan fwaye sa a, enbyen ke li va fèt e non w va beni. Papa, nan lè sa a, n ap mande w gras ou. Gade mesye dam sa yo. Jodi a nou pa kwè, nou pral pou mare yo, Sentespri Sentespri mare yo, li mare yo pou tout tan. Nou pa kwè pral gen sa k rele yon divizyon paske depi w nan mitan, tout bagay oke. Papa nan lè sa a, n ap mande w gras ou. Se pa paske nou voye di, men gade mesye dam sa yo, Kouvri anba zèl ou, ebyen fè yo rete nan pye ou, paske jodi a si yo panse avè ou, ebyen se paske ou vle, ebyen pou yo avanse nan chemen sa. Nou priye ou papa paske nou bon nou di. Théo, kade nèg la vin fèm pèdi tanm vin la pou granmesi, li vin palem de levanjil li pran levanjil li, m konn se kòb nèg la banm. Alon bòs papa. Ti bòs sa ale vre lè pou levanjil la mpa rache tèt a ti bòs ak laiti anpe kòb nan manti bon mwen banm yon vye kat mpa konn sam pral di ak vye kat sa mwen banm al lakay mwen papa.

Chemen sa nou chwazi a se pi bon chemen an. E nou pa kwè nou pandan jodi a nou aksepte Kris la pou nou al chita lakay li. Fè tout efò nou pou chache yon asanble pou nou ale. M ka ban nou yon asanble, nou ka ban nou yon direksyon, petèt se ka se pa la nou chwazi ale. Men depi se kote y ap adore Lesenyè, ebyen fòk nou fè tout efò nou pou nou ale. E pandan nou prale, n ap kite bib pou nou. Paske bib sa yo trè, bib yo trè trè enpòtan paske ou te gen lòt bagay ou te ka fè, men jounen jodi a si ou gen labib, se priye Bondye, li sòm, epi Bondye sekirize nou. Adrès legliz nou se nan pwent boske a nan nimewo 149 ou panse l ap trè enpòtan ki se legliz de Dye de la pannkot l ap trè enpòtan fè tout sa k posib pou nou ale

Nou rive yon lè pou nou kapab avanse avèk travay la. Kounye a la a, fwaye a pral viv yon lòt fason. Ou konn sa? Kounye a pral gen anpil, n ap kontinye priye, n ap al legliz chak dimanch pou nou kapab gen jou maryaj nou. Nou gen yon bèl pitit k ap grandi nan fwaye a pou nou kapab fè yon avni. Bon konnya la a map vin viv nan kay la e m pral pran responsablite m tout bagay e sa w t konnen pase wap pase ankò e jodia nou se frè an kris e nou se mari nap fè jou pou nou kapab marye ja konnya la kay la tout bagay nòmal pitit mete chache kote bagay sa yo nap gentan nap prepare yo ok papa
m retire m m swete wap ale bon bagay wi anben ale nou dakò. Bon. Kounye la, bagay yo kòmanse yon lòt fason. Fòk bagay yo byen fèt. Mèsi Bondye pou tout bagay. Nan tan sa m ba bebe a, bon kounye la tout bagay anpè. Bèl ti bib wi. Jezi gen bèl bagay wi. Anben.